La Salin. Se La Salin sa ke yo te di m fè masak la. Jodi a yo itilize òganizasyon dwa moun pou fè manti. Men reyalite a. Men peyi an. Ok, men kijan moun pèp ayisyen ap viv. Jodi a, se pou kominote entènasyonal lan voye dè ekspè endepandan vin mennen ankèt sou Ayiti sou fason sa nou rele òganizasyon dwa moun yo ap fonksyone. Paske an Ayiti pa gen òganizasyon dwa moun. An Ayiti gen pati politik. Rnddh pa yon òganizasyon dwa moun, rnddh se yon pati politik. Si rnddh te yon òganizasyon dwa moun, li t ap fè rapò pou l denonse kondisyon lavi moun sa yo. Li t ap fè rapò. pou l denonse moun ki pa ka manje, moun ki pa ka, timoun ki pa ka al lekòl, e pwoblèm ensekirite, li t ap fè mòd rapò sa yo. Jodi a rnddh, menm jan pou Fondasyon Je Klere tou, FJKL, yo tout se menm bagay la yo ye. Se 2 pati politik. E pa yon pati politik e li p ap janm yon pati politik. G9, Se yon mouvman politik ki gen zam li ye. Sa vle di, otomatikman nou transfòme l an pati politik, gen, nou pral gen kan, nou pral gen patizan. Nou menm nou pa gen patizan. E, n ap tou pwofite de mikwo jounalis ki la, pou yon ekip moun k ap di nou se jovnelis, nou se phtk, nou pa ni phtk, nou pa ni jovnelis. Nou se patriyòt, nou se Ayisyen, k ap goumen pou nou wè yon chanjman reyèl nan peyi Dayiti.

Ou santi w pa byen? Ou pa manje? Hein? Ou pa al lopital ou pa pran anyen? M brade m tou. Hein? Sa k fè w pa manje? Fyèv vle tire gwo sou mwen. Lè si w gen lafyèv fè fè aransèl, fè aransèl avèk bannann wap ka manje l epi lap rebay bouch ou gou paske si w pa manje l pap bon pou w. Konbyen kòb lopital lan? M pa konnen, m pa konnen. Donk, mwen map retounen la. Map fin an montre jounalis yo. Epi apre sa map retounen pou mwen bay. Madam, mwen ki se Kanadyen, map vle konprann ki bezwen li ye pou ede vi ou. Sa ou bezwen? Mwen pa bezwen anyen non, li dim pa sa anyen. Oh, ki sa tout Ayisyen gen bezwen? Nou bezwen viv an sekirite. Nou bezwen travay, nou bezwen gen bon jan lekòl, nou gen bezwen gen bon jan dlo potab, nou bezwen gen bon jan inivèsite, nou bezwen e on peyi ki pa gen koripsyon, on peyi e ke kote dwa moun respekte, on peyi ki se pa on ti gwoup moun ki kenbe tout richès peyi a, men fòk moun sa yo gen richès peyi a yo kreye richès pou lòt moun k ap viv lan peyi an. Jodi a, gon ilegalite ki anraje nan peyi an. Se on ti gwoup moun. ki pa plis ke 5 pou san, ki genyen tout ekonomi a tout richès peyi a nan men yo. Se ti gwoup moun sa yo ki mete, wè sa se kay li, e kote l ap dòmi, gade pou wè. Gade kote yon moun ap viv, gade kabann ke l ap dòmi an. Gade, gade sa yo. Èske w wè a ki baz kabann nan fèt? Men kote l ap dòmi an. Men kote l ap dòmi an. Kòmsi, jodi a, jodi a, Nèg yo pap kite nou wè sa yo. Yo pap kite nou wè, yo pap kite lemond antye wè kòmsi kote yon Ayisyen ap viv men ki se pitit peyi a. Eske, eske gwoup, eske gwoup nèg sa yo, pil siwo libanè sa yo melanje avèk politizan sa yo, eske se sèl yo menm ki te pitit Desalin? Eske li menm tou li pa yon Ayisyen? Eske mwen menm mwen pa yon Ayisyen? Jodi a se sa pou nou konprann. Nou remake ke pale anpil la pap mennen okenn kote. Jodi a batay la se avèk zam n ap fè l e se a zam n ap rive libere peyi sa. Map vini map retounen kote w pou m kapab vini antre bagay lopital ou an. Back in, back up, back in. Oh oh mesye.
Fè ti back mesye, ti back. Oh back, back.
Lèt ouvèt a lopinyon nasyonal e entènasyonal. Mèdam, mèsye, sitwayen, sitwayèn dAyiti e du mond antye.